Zanmi pam sa kap fèt? Eske ou branche? Pandan map pale ansanm avè nou la, Bitcoin depase 28 mil dola. Mpa konn kilè wap gad video sa, men Bitcoin nan moman la, li 28 mil dola. 324 dola. On rekò. On nouvo rekò. Ane sa a se ane de rekò pou Bitcoin. M ap ankouraje nou achte Bitcoin depi lè Bitcoin te 9000 dola. M fè plizyè live sou sa, m menm fè yon kou sou afè kriptomonè pou m te ka esplike nou kisa k Bitcoin nan, kisa k kriptomonè an jeneral, kòman pou n achte yo, kòman pou n vann yo, eksetera. An pasan, ou ka al tcheke kou sa a sou lòt kou gade l, ale lan redbranche.com epi w ap gen yon kou kriptomounè pou lè debutan oubyen cryptocurrency for beginners son kou an kreyòl ke m fè pou kominote an gratis ti cheri just pou m kapab eklèsi nou, pèmèt ke nou wè plizoumwen klè. Nan sa yo rele kripto monè a paske se yon aktif son byen ke l ye. Se menm jan avèk yon kay m te ka ap di. Son asèt. Se yo rele tèm sa an anglè asèt. Donk se rezèz aktif Bitcoin ensi ke tout lòt kripto monè yo. Li ta bon pou envesti ladan l dayè se envestisman nimewo 1 pou ane 2020 an. Kounya la a tout lè Bitcoin te 20 mil dola m ap di nou achte. Achte. Kounye a 28 mil dola, m pa twò konseye yon moun achte Bitcoin nan depase 28 mil dola. Ou ka toujou fè l. M ret kwè ke Bitcoin li prale pi lwen toujou. Bitcoin gen dwa pase a 50 mil dola. M ret kwè Bitcoin ap 30 mil dola avan ane a fini. La a m ap shoot videyo sa a la a. Donk anvan ane a fini m ret kwè ke Bitcoin ap depase 30 mil dola. N a wè. Par kont, an 2021, Bitcoin pral just eksploze.

pou al pran tout kòb ou lage nan bitcoin pandan bitcoin 28 mil dola se paske kon sa ou rele retou sou envestisman e sa w achte a enpòtan men pou w achte lan bokou pli enpòtan m ap repete sa m sot di a sa w achte a aktif ke w achte a nan sa w envesti a l enpòtan sa vle di fò w fè devwa w pou w envesti lan bon stòk yo lan bon pwojè yo men pri Ou rantre sou makèt la, pri w achte l lan ekstrèmeman enpòtan, li bokou pli enpòtan. Byen ke bitkwen li gen yon bèl monte, m ret biliv sa, menm si se pa 2021, se ap 2022, se pa 2022, se ap 2023, an tou ka nan deseni sa, se m rele l deseni kripto monè, epi yon pakèt bon lòt teknoloji ankò. Men, m panse si w pran kòb sa, ou envesti l nan kwen altènatif yo, sa vle di altcoin,

e pwobableman son lap son bagay kap pran ti tan paske depi gen afè ba la jistis son bagay kap pran ti tan men li poutèt rezon sa a lan moman la a li tchip on ne peut plus tchip tchip tchip tchip 28 cents pandan se tan bitcoin a 28 mil dola donk kòb sa a si w ta vle envesti jounen jodi a ou wè bitcoin ap eklate ou wè kripto monnen an ou wè kòmsi kamyonèt la prale kite w oubyen tren an prale kite w e ben pa pran tout kòb ou lage l lan bitcoin ou ka pran pati. Ou toujou lagel nan bitcoin paske bitcoin mwen t kwèl pral toujou kontinye monte men si w bezwen yon meyè retou sou envestisman sa map konseye w lajman gade lòt coin yo coin altènatif yo mwen menm bay anpil coin sou nan kou crypto monè a gratis ti cheri wap jwenn li sou RedBranche redbranche.com epi mwen gen yon club tou yon club vip pou envestisè sou youtube e devwa sou chanèl youtube mwen. E ou anba anba tout videyo m yo wap wè yon bouton ki make join oubyen rejwenn an fransè m pa konnen. E yon bouton ble ki akote bouton abone an, akote bouton subscribe lan, klike sou li epi wap wè club investisseur a se 14 dola 99 le mwa. Ou ka rantre nan club sa a tou, nan club sa a tou pratikman regilyèman chak semèn m toujou pataje envestisman e pa sèlman crypto money, m pale de stock market, pale de warrant, pale de pri IPO etc. Donk sa a pwobableman ou kapab gon ide de kote men menm pèsonèlman ke map envesti, kote map met kòb mwen. e pou ane 2020 an e pou ane 2021 an kap vini la. Se Jameson ak Chana si w renmen ti video sa pataje l avèk yon fanmi zanmi epi ann fè bri paske bitcoin la anpil moun ki te septik yo kòmanse ap souke kò yo di eh triyan gen la al kite yo 28 mil dola m tap pale de bitcoin, bitcoin te 9 mil dola si w te gentan achte felisitasyon si w potko achte m paka di l twò ta pou ou but. Tren ap demare serye la epi ret branche.